Hello bonjour tout fòt yo tout mwen yo kòman nou ye m espere ke nou anfòm jodi a m pote yon lòt video pou nou pa rapò a tit la miniature la nou ka deja de sa m pral pale avan menm ke m antre nan video a mwen mande siw poko abone avè chanèl la abone avè chanèl la w pap regrèt pa bliye like kite kòmantè epi pataje. Yè jodi a, m vin pale nou poukisa li pa rekòmande pou kapab benyen ti bebe ki fenk fèt yo. Pandan anpil ane, benyen ti bebe yo apre nesans lan, sa a te gen yon pratik ki te komen anpil. Rezon ki fè sa a, siman pou yo te kapab retire vènis Sepandan, yo te wè ke li pa gen okenn mache prese pou benyen ti bebe yo, e ke nan yon fason li ta menm benefik pou yo pa fè sa, akoz tanperati avèk byennèt ti bebe a. Kèk mwa de sa, Eva te di nan yon kanpay ki te vize pou kapab kenbe vènis lan sou timoun yo pou kèk èdtan apre nesans. Jodi a, nou pral fouye yon ti kras nan sijè a, pou esplike lòt rezon ki fè yo te deside sispann benyen ti bebe yo lè yo fenk fèt. Ki benefis ki genyen nan benyen ti bebe yo? Sèlman benefis ki genyen nan benyen ti bebe a lè l fenk fèt se fè yo pwòp ak prezantab. Yon ti bebe plen yon sibstans gra ak kolan e menm avèk tach San sèk ak cheve kole ansanm, se premye nou gade. Yon ti bebe, yon ti kras neglije, se youn nan rezon moun yo kouri benyen bebe yo pou yo ka parèt pwòp, men se pa pou nenpòt benefis lan. Nan kòmansman, pwofesyonèl yo yo menm yo te di ke ou ta dwe rete tann jiskaske 2 zèdtan pou yo kapab benyen yo. Men an reyalite yo pa t prete anpil atansyon sou sa, epi li pa te konsidere kòm enpòtan pou yo menm. Erezman, apre plizyè etid ki te fèt kote rezilta yo yo menm yo te montre ke li aktyèlman pi bon yo rete tann pi plis pase dezèdtan apre ti bebe an li menm li fin fèt. Kounyeya, verite a sè ke. Nan anpil lopital, depi ti bebe yo menm yo apèn fèt, yo benyen yo tankou yo te gen yon bagay toksik sou kò yo, men nan lòt moun yo rete tann 2 zèdtan. Ebyen, nan oken ka li pa byen. Ok. Poukisa ti bebe an li menm li fenk fèt li pa bezwen benyen? Rezilta etid sa yo bay 3 rezon ki fè li pa nesesè pou kapab benyen ti bebe yo lè yo fenk fèt. Gen anpil bagay pozitif pou yo pa benyen yo, E aktyèlman pi bon bagay pou yo. Pou rezon sa, nan anpil lopital yo chwazi pou yo pa benyen yo men jiskaske tout enstiti medikal yo yo menm yo fè l, yo pral pase yon bon moman. Premye bagay ke li fè li ogmante chans pou bay ti bebe a tete. Nou ap chèche nan Boston University School of Medicine avèk Boston Medical Center, li te fè yon etid kote kèk ti bebe te benyen dezèdtan apre nesans avèk lòt moun te benyen apre douzèdtan apre nesans, li te pwouve ke timoun ki te benyen anpil èdtan, peta li genyen 166 pousan chans pou kapab gen yon alètman esklizif. Lè nou konsidere ke lòt ti bebe yo sèlman te gen yon 55 pousan chans, yo ap kenbe lyen ak manman an, nan dènye moman yo, yo separe manman an ak ti bebe yon ti jan pita lè yo fenk fèt paske yo reyalize ke Fanm nan li menm li gen yon lyen ak pitit la, kidonk si ti bebe an li menm li fè plis tan avèk manman, li ap benyen pita. Li pa gen okenn dout ke manman li menm li renmen ti Moun li yo a la foli. Se konsa, pou yo pa retire vènis ka. Seoza la se konsa yo rele krèm blanch ke nou wè nan kò timoun nan lè menm lè li fin fèt lè yo piti yo fèt yo gen yon sibstans jon nan tout kò yo gen kèk ki gen plis pase lòt men tout ti bebe yo fèt avèk sibstans sa sa se youn nan bagay ki pwoteje yo andedan matris la epi yo rele li vènis kaye woza Avan yo te konn retire li imedyatman ti bebe yo menm yo fèt, men gras a rechèch ki fèt, yo wè ke sibstans sa li menm li ede kenbe tanperati kò timoun nan pi byen, anplis li bay idratasyon avèk elastisite. E si paran yo, yo menm kounye a yo vle benyen bebe a? Sa ka rive ke paran yo yo menm yo mande benyen ti bebe a, Nan ka sa, ideyal la se esplike rekòmandasyon an setand jiska moman sa lè yo konsidere ti bebe an li menm li estab, tèmikman palan, ke ti bebe an li menm li gen yon bon tanperati avan ke yo benyen li. M espere ke video sa li menm li ap ede nou anpil mes amours, pa bliye si ou poko abòne avè chanèl la, abòne avè chanèl la ou pap regrèt, pa bliye like, kite kòmantè, epi nou ap wè ankò nan lòt video.